Hey guys sa kap fèt kòman nou ye se Give Entrepreneur men kisa pou fè lè w fèk vin brezil si w fèk vin brezil video sa se pou ou si w antre brezil men sa w dwe konnen mwen menm lè m te fèk antre m pat jwenn chans sa map di w la la m pat jwenn chans tande l nan zòrèy mwen men mwen m pote l pou ou m salye w kòman nou ye sa kap fèt mwen renmen nou anpil ayisyen m yo m konnen nou gen kouraj byen ke bagay brezil la kritik bagay yo pa fasil men m konnen si w fèk vin brezil ou aplike sa m pral di w yo la Wap rive. Gon zanmim ki dim Give koman w fè renmen mayo kole konsa? E pa fot mwen zanmim m renmen l anpil e m renmen lè l atache a paske m pa nèg gwo pwatrin m paka met mayo pou yap wè l ou konprann mwen. Wè e si w fèk vin Brezil men sa pou w aplike men sa w dwe aplike pou w kapab sòti tèt ou omwen nan Brezil. Premyèman. 3 bagay sa map diw la la li vrèman vrèman enpòtan nan lavi yon yon dyaspora nan Brezil. Premyè sa ou gen pou fè isit Brezil se travay. Nou konnen travay se la libète, nou konn sa? Travay se la libète. Premye bagay la kelke zwa jan li a, travay la di ou byen kelkon jan li a, mare brenn ou, mare fyèl ou, travay. Gen yon travay. Pou kòmanse. Sof ke ou vin isi avèk yon salè. Ou kòmsi ou pat vin isi pou travay, ou vin avèk kòb, ou vin fè biznis dirèk. Ou di bon ok, peyi Ayiti mank de sekirite, mwen vin la pou m vin fè biznis. Ok, la m ka konprann ou. La m ka konprann ou. E, ou ka sote premye etap sa. Premye etap sa ou ka sote l. Dezyèm bagay, lè w fèk vin Brezil, se lang lan. A tou pri. Zanmim, ou dwe pale lang lan. Pa vin kesyon pòtigè a difisil, li sesi, li sela. Non. Depi ou fèk vin Brezil, si tout fwa ou panko gon salè ki pou reponn pou antre nan biznis, men lè ou te gen lide biznis, premye a pa biznis. Si ou gen mwayen pou kòmanse biznis lan, pou ka peye bil ou, pou ka bagay. Pase, yon nan bagay ki pap ba ou libète frèm, depi ou vin Brezil, Se sou kont moun ou ye, kèlkeswa l te paran w, zanmi m, si w gen vizyon pou w sòti tèt ou, l ap toujou wè, l ap toujou wè lekontrè. Premye bagay la se travay. Ou fin travay, ou ka lwe kay ou, ou ka peye bil ou, ou ka bagay, ok, la kounye a ou ka ba. Se, se lang lan. Pase avèk lang lan l ap ouvri tout pòt pou ou. Youn nan bagay erè ke nou fè, nou menm jèn ti Ayisyen yo, nou vini la, imajine w moun nan gen dezan Brezil li pa ka pale pòtigè a. M pa di pou pale l menm jan avèk blan an. Men omwen menn, si w tonbe nan yon twou, sòti te ou ka sòti. Omwen, si w gen yon bagay pou al regle, ou kapab. Pi fò tan m ba yon moun la, yon Ayisyen la ki antre Brezil la, se 6 mwa wi. Mwen menm depi sou 5 mwa la, 4 mwa, 5 mwa la, m pran lari a. Yow, m ap di w sa, se sèl Ayisyen lè w ap pale ki nan konprann pou l ap korije w. Blan depi l konprann, depi sa w ap di a l konprann li. Mèt dou peu a peu wap vin amelyore paske se tande pou wap tande pou wap pratike. Pa gen kesyon a m pa pale byen bagay non sa w ka di a di l. Sa w ka di a di l. Ou di l gen blan kap di w men kòman yo di l epi gen blan kap kontan lap di w ok men sa w te vle di a tèl bagay yap ede w nan sans sa. Sa yo genyen lakay yo. Yo genyen lakay yo. Lòt bagay ankò tout sa w bezwen Brezil pa kesyon se moun ki pou al fè l pou ou. Non, se pa sa wap rete, wap rete, wap fè vi ou pap janm konn oken kote, ou pap janm konn anyen. E Ayisyen ap toujou, toujou fè kòb sou ou. Gon Ayisyen la ki gen kontak pou bay CNAH e Cartela de Motorista. Ok? Sa e lisans pou machin. Se gen kontak avèk yon moun kap travay petèt nan detran bagay. Nèg a oze l mande ou 3000 real wi pou l fè l pou ou. 3000 real wi. Sa vle di li menm petèt li pral ba moun nan 1500, li menm fòk li fè 1500. Ayisyen nou gen sa nan may nou. Lespri nou pa bon, lespri nou pouri. Yow, ou pa ka, ou pa ka vle fè 1500, ou p ap janm avanse. Nan lè pou te jwenn 10 kliyan, w ap jwenn 2 sèl. E kèlke swa ayisyen an la gen bagay pou l al fè pou l al ap pran kòb nan men ou. Yow, m ap di w sa, wè. Depi ou ka konprann lang lan, Kèlkeswa kote ou prale a. Gen gen brezilyen kap mete w nan machin li la, lap mennen w kote a, lap mennen w fè bagay la, lap tounen avè w, menm lajan gaz li pap pran nan men w. Genyen kap rann ou sèvis la konsa. E map di w sa, m garanti w sa map di w lan la, e wè depi ou fin travay ou konprann lang lan, Ou kapab frape pòt pou ouvri. Wap konn wap konn ki kote pou ale pou etidye, ki konsèy pou mande si w bezwen antre lekòl, si w bezwen etidye, si w bezwen fè yon kou, si w bezwen enfòmasyon pou lòt bagay, pou regle tèl pyès. Sa yo ap vini, e gade w ap gade w wè y ap vini. Moun ki te gen 3, 4 an la, e gade yo gade wè w ap pase sou yo, e gade yo gade wè w ap avanse ke yo. Sa se enpòtan. Si w fèk vin Brezil, se sa ki se baz pou ou. Pa prese nan vi w. Pa twò prese. Ou pa ka ale nil pa si w pap ale lang lan. ou dwe pale lang lan. Dezyèmman, ou premyèman ou dwe travay, dezyèmman ou dwe pale lang lan, twazyèmman ou dwe konnen direksyon yo, ki kote pou fwape, ki kote pou ale, chèche konnen yo pou kò, pa nan mande moun. Ou konprann? Al nan prefektou la, mande enfòmasyon, si yon moun ap ouvè biznis isi, kisa pou l fè, al nan klas, mande enfòmasyon, si yon moun bezwen etidye, si yon moun bezwen sesi, kòman leta ka ede moun, ou konprann? Antre nan bank. Nan bank yo mande mande enfòmasyon sou moun bezwen kredi kisal bezwen poul fè kredi poul fè biznis kisal bezwen pale avèk moun nou wè gen biznis yo tou pale avèk yo ou mèt mande enfòmasyon yo pap regrèt bawoul yap baw wi yap diw men kòman yo te fè men kisa yo te fè genyen k pap diw men genyen kap diw genyen kap diw sèlman pa mande chinwa ak japonè yo yo pap okipe w yo pap diw men brezilyen yo ap diw ok brezilyen yo ap diw sou fèk vin brezil Men sa pou fè. Sa m di w la la mete l an pratik. Mwen menm lè m te fèk vin Brezil si m te jwenn yon moun di m men kisa pou m fè, m t ap rive, m t ap wo deja. M t ap gentan konn kòman pou m mare fiyèl mwen pou m etidye, nan lè m ap frape la e pa nan lè sa m t ap frape. Nan lè m ap m ap m ap antreprann yon bagay la la se pa nan lè sa m t ap pran l. Sa vle di si w vin Brezil la la ou fè sa m di w la ou mete an pratik, ou frape brother m p ap ba w manti. M p ap ba w manti non. W ap rive, w ap rive paske. Se mwayen pou ou kapab ouvri pòt ou. Dakò? Lòt bagay ankò, pa tann ou, si ou renmen biznis, pa tann se lè men ou plen pou antre nan biznis. Pa tann se lè ou gen pil lajan. Ou sèlman bezwen yon kliyantèl, kliyantèl, kliyan, achte revann, bezwen kliyan pou achte pou revann. Bezwen kliyan, ou bezwen gen anpil lanmou pou biznis, pou sa avanse. Lòt bagay yo ap vini. Yow, se Guy Entrepreneur, se sa m te sere pou ou. M swete ke Video sa la ap itil ou. Pa bliye met lang lan sou ou. Pa bliye chèche yon travay pou travay. Sou non vil, kote ou ye a ou santi pa gen travay, pa gen kesyon wap kondane tèt ou. Lèm te fèk vin Brezil, mwen fè mwen fè 4 al 5 mwa nan vil kotem te ye a, nèg yo ap dim rete la, pasyans, m di wen, mesye, pa gen afè pasyans pou mwen. Sim tap pran pasyans jodi a kotem ye la m pa tap la, m garanti ou. Lèm vini, aprè 4 5 mwa m kite vil la. M vin kote m ye a la, mwen fè sen mwa ladan epi m gen yon zanmi m ki rele m di di m yo, m jwenn yon travay pou ou tounen, m kite vil sa ankò m al nan yon lòt kote. Sa se travay, premye bagay mwen vin nan tèt mwen, mwen vin travay pou m chanje lavi m. Sa se premye bagay ki dwe nan tèt ou. Sa dwe nan tèt ou. Apre sa, m vini m bay. Monchè, m pap ba w manti. Padansetan m avè w la, ou wè m ap travay la, m ta jwenn yon travay ki di m ok, m ap leve w m pral tèl vil avè w, men kòb men kòb, m ap ba w tan bagay, ok, m wè avantay nan bagay, m pran l rapid.

Toutotan ke se Brezil ou ye, kèlkeswa vil la, depi vil la ba w posibilite pou w aprann, depi vil la ba w posibilite pou sove tèt ou, depi vil la, bil, zòn nan, zòn, vil la ba w posibilite pou w kapab ou antre yon salè ki, ki mye ke yon lòt, bòdè, depi w gen mode de vi a, ou wè sekirite a nan vil sa, li pa, li, li yon ti jan bon, ale, pa gen kesyon e San Paolo m te vini, bagay. Gen moun ki gen 2 zan isit pa janm travay, poukisa yo p ap chanje vil? Ou bezwen antre an kontak avèk lòt moun nan lòt vil. pou mande yo kòman vil sa ye, monchè m la m pap travay non mèt la, m gen 6 mwa la 7 mwa atè a la m poko ap travay non, ki sa kòman vil la ye, e konsa m te konn fè l, pa gen kesyon w vin nan yon vil pa gen travay pou ret ladan an, ki sa w te vin fè? Pa kite okenn moun k ap vin di w rete la pasyans, se si m ap pale ak chèf mwen pou ou non, m ka konprann pasyans lan li konte, men bòdè lè w libre finansyèman li vrèman enpòtan, ou libre e w ap konn kijan pou fè, w ap santi pye w pi lejè. Se konsèy pam te pote pou nou se Guy vantreprenè pa bliye m renmen nou anpil mwen la pou m motivew mwen la pou m pote konsèy pou ou kenbe fèm tchaww na wè.